Ou ka pale de gen yon gè se lè ke objektif ki te fikse a li reyalize. Paske gen yon gè pa nan konbyen moun ou elimine, konbyen enfrastrikti swa militè ou sivil ou kraze, men se l objektif fikse eske ou atenn objektif ou. Nan gè sa a, Lèzetazini te gen de grand objektif. De grand objektif, premyèman, se te eliminasyon total di rejim islamik an Iran. E pi, dezyèmman, se te anpeche Iranyen yo, anpeche yo, e... apwovizyone yo de iranyòm ki pral pèmèt aske yo ka konstwi de yon de misil, de bonb nikleyè. Pou yo gen zam, sa nou rele zam nikleyè la. So, se te de grand objektif sa. Alò, le petwòl li pral vin an apre, paske blokis ki nan detwa Dòmoz, ki iran mete an, e detwa Dòmoz, Se yon ti kout pasaj maritim ki antre Nòmann e Gòlf Pèsik la, e kote 20 a 25 pousan petwòl mondyal pase. Alò, le petwòl li pral vin jiska aprè, men 2 gran objektif yo se te, premyèman, elimine rejim islamik sa a, e mete yon rejim ki pro-ameriken, pro-Israël, answit se te. e anpeche Iranyen yo akimile iranyòm ki ka pèmèt aske yo vin fè, yo vin gen zam nikleyè lakay yo. Men yon, jiska mètnan nap pale la gen gen sa n rele yon sese l fe pandan 2 semèn e nou pa konnen si son strateji de administrasyon sa e men jiska sese l fe sa youn nan objektif sa yo pa reyalize. Youn ladan yo pa reyalize. Dayè, dènyèman, administrasyon sa a, e sitwayen an, nou tout konnen de kiyès ke m ap pale, li te bay yon iltimatòm de 48 è, ki ta pral fini a 8 è di swa, m kwè se te madi dènye. Lè l prèske 8 è di swa pral rive, ki sa le pèp iranyen fè? Yo anvayi, paske se te sa menas la te ye, yo pral kraze pon, Kraze tout enfrastrikti sivil an Iran. Kisa pèp la fè? Yo anvayi tout espas sa yo. Yo anvayi pon yo, yo anvayi inivèsite yo, lekòl yo, sinagòg yo. Tout sa paske administrasyon sa a te mete, te sible espas sa yo. Lè enfrastrikti sivil pou yo te fè Iran santi frap yo rive sou yo. e yo te sible osi sant renerjetik peyi yo a. So, pèp la solidè menm lè ke yo ka gen pwoblèm avèk rejim nan men yo solidè yo pa dakò avèk enjerans yon lòt peyi ap fè sou sou yo pou yo anvayi espas sa yo. E si administrasyon sa a li menm ki gen tonton an nan tèt li ta frape jan l te pwomèt jan l t ap menase sa ta pral antre nan Krim de gè E jan m te di nan videyo m te fè deja a, tout gè gen lè lwa konvansyonèl ki reji kòman pou gè fèt, ki jan pou gè fèt e ki sa k pou fèt atravè gè yo. Men malerezman, se la lwa di pli fò ke n ap konstate la. Malgre seselfe pandan 2 semèn ke yo bay la a, nou gen Israel de kote pa l li menm ki toujou ap frape Liban. Men, Liban se youn nan gran alye avèk ti mesye Hezbollah yo, se youn nan gran alye ke yo ye pou Iran. Lè ke w ap frape Iran toujou pandan gen yon seselfe, epi kisa Iran fè? Iran te yon te debloke de twa gòmoz, kote 20 a 25 pousan petwòl mondyal pase, ki se yon, yon, yon, yon, yon, yon pasaj maritim ke m sot bay eksplikasyon sou li talè a. Kidonk, yo menm yo di a bon, si nou fè yon seselfe, pou nou diskite sou 10 pwen ke nou depoze sou tab la, ou menm ou an favi Liban ki son alye avèk ti mesye Hezbollah yo, ebyen Iran li menm li rebloke de pal opozan yo. Eske se ta yon strateji pou administrasyon sa pou mande 2 semèn pou petèt ke yo ravitaye yo e pou yo refrape ankò m pa konnen, men si tout fwa Israel li menm toujou ap frape Liban, Liban an se kòm si m te ka di w se yon moun kap rache dan dèyè w, men si lap rache dan dèyè w. ki sa w pral manje. Sètadi, Iran bò kote pa l li menm, li di non, si se konsa sa ap fèt, l ap kontinye frap li yo. Paske li menm li te kanpe frap li yo sou tout baz amerikèn yo nan rejyon an. Sètadi, a sa n ap viv la, nou pa konn ki kote l prale. Ok, nou pa konn ki kote l prale, se swiv pou n swiv. Men jan m te di deja, jiska mentnan se Iran ki an pozisyon de negosyasyon. Paske se li gen pye sou kou administrasyon sa a ki se administrasyon amerikèn nan. Paske Iran an pozisyon de fòs, yo pa repliye, yo pa fè bak devan tout menas, jiska dat se 10 pwen yo te genyen an, se li ki sou tab la la pou negosye. M konnen gen 2 ladan l, ke ti tonton an pap dakò. Premyèman se, yes yes, premyèman se. e pwen ki di ke pou ou, e nan di pwen yo gen youn nan pwen yo se ke pou Lèzetazini retire tout baz li nan Gòlf la, sa a m pa prè ap diskite sou li. Dezyèmman, e ke pou yo, pou Ameriken yo rekonèt dwa yo pou yo anrichi yo pa iranyòm ki ka fè ke yo gen nikle. Pwen sa a ankò m pa kwè administrasyon sa a ap dakò paske. E Iran di w li menm fòk li rekonèt dwa l pou li anrichi tèt li an iranyòm ki ka pèmèt aske l gen am nikleyè lakay li. E nan moman an se peyi ki gen nikleyè la se li k kreye rispè pou tèt li. Paske si w pa gen nikleyè nenpòt peyi ka anvayi w jan Enjerans entènasyonal yo ap fèt la avèk ti tonton sa la, l pa respekte pè pap, men depi w gen nikleyè, hein, se pwen detèwogasyon, yo pa ka manyen w konsa. So, pou mwen se gade pou n gade, se swiv pou n swiv a kisa sa ap mennen, men n ap kontinye enfòme w, n ap kontinye kenbe w enfòme a tout sa ki genyen pou fèt pandan peryòd de gè sa. Ke Dye beniz Ayiti, ke Dye beniz lemond.